Si w wè nou ap fè l jan n ap fè l la, se estrateji nou k chanje, se pa batay nou kite. Objektif la toujou rete, fòk Jovenel remèt pouvwa a ki nan men l ki pa pou li a. E se sou sa nou pati e se sou li nou kenbe, fòk Jovenel remèt pouvwa ke l izipe a. Jovenel se yon izipatè de titre, depi nan lè l te mete tèt li enjenyè avan menm li te prezidan. E jiska prezan la Vopni pran pòs ke li menm li pa gen dwa okipe paske manda l fini depi 7 fevriye 2021. E se sak fè jounen jodi a nou di se pa sèlman popilasyon k pou nan lari, fòk lapolis la pran kont pou l konnen ke batay k ap fèt la la, l ap fèt nan enterè l. Fò lapolis sonje se nan tranzisyon 2004 la ke l te kòmanse ap touche yon ti monnen parapò a sa yo te konn ba li avan. E nou di yo sa, batay la pral gen yon dezyèm faz, paske fòk tout moun k ap travay gen bon salè. E nou menm nou kwè ke polisye k ap travay tou bon, polisye ki pa restavèk la, ki nan lapolis la, dwe jwenn yon bon salè apre pandan tranzisyon an, jiskaske yo ka rive yon salè nòmal pa rapò ak kou lavi a. E sa k fè jodi a nou di yo, nou pa gen kont ak lapolis. Ka gen kèk polisye Ke prezidan konn voye vin tire sou nou. Nou konnen se moun ke yo konn abiye menm pou vin tire sou nou podyab. Men nou menm nou di polisye yo se pitit pèp la yo ye. Se pou yo menm pran detèminasyon pou yo kapab pran lari a yo menm tou pou yo di sa kap pase a yo pa dakò l. Ba li yo pran zam. Sa ki pa vle yo wè yo pa vle tande yo, remèt inifòm nan. Epi Kenbe zam ou nan men w paske mwen kote nou ye a nou pap ka ba w sekirite pou sekirize tèt ou. E si l lè fou pou pran lari a, pran lari a. Nou pa bezwen pè, ni nou menm ki nan gwoup revolisyonè a, pa gen yonn nan nou k ap pran chans tire sou ou, ni al atake komisarya a pandan ke ou menm w ap manifeste nan lari a. Manifeste jan w vle, fè revandikasyon w tankou nou menm n ap fè revandikasyon pa nou pase. E m konnen gen anpil nan nou ki rete serye, ki rete atache avèk revandikasyon pèp la, e m konnen tou gen anpil nan mitan nou, Ki move grenn? Men move grenn yo, jou pou jou, menm lwa ap manje yo. Vye djab ki nan moun Gonayiv yo ap manje yo anrepè pou yo. Annatandan, nou di w sa, nou pa anpeche pèsonn fè manifestasyon. Tout moun ka fè manifestasyon. E nou pwomèt tou pandan ti tan sa n ap viv la la a, pou nou retire menm, nou di, entansyon ke n te genyen pou n pran komisarya a. Nou retire l piblikman devan tout moun. Kon entansyon l te pran nan. Paske moun n ap chache a, li rele Jovenel Moïse. Moun nou vle pou y arete, mete nan prizon, li rele Jovenel Moïse avèk tout akolit li yo. Li genyen an Gonayiv. Li genyen nan Pòtoprens. Li gen atravè anpil peyi a. Anpil kriminèl parèy li k ap ame gang epi l ap bat pou l vin dezame nou nou menm. Nou menm nou pa vòlè. Nou pa nan asasine moun, nou pa nan kidnapping. Moun nou genyen yo, se de moun kap defann popilasyon an, ki anpeche moun tchwe moun nan popilasyon an. E nou di lè, lè moman rive a, nap depoze lè zam kòm sa dwa fèt. E nap mande tout moun ki nan popilasyon an, akonpaye tout gwoup kap pran lari a, kap mande pou Jovenel kite pouvwa a. Akonpaye tout gwoup kap fè revandikasyon pou yo mande yon lavi miyò. Akonpaye tout moun kap nan lari a pou ke yo di yo ase, yo bouke. Mèsi bokou. Pou ki rezon desizyon sa a li vini pou nou pa pran komisarya a pwasa? Nou fon analiz, nou fin konprann apati de sa ke nou konnen ki vin jwenn nou, ke de polisye tou ki ap soufri anndan. Yap soufri paske gen nèg ki vini pa menm polisye, yo mete inifòm sou yo, ki pa menm gen respè pou yo menm ki te pase lakademi, epi yo monte sou yo jan yo vle. Dezyèman, nèg sa yo ki fè krimyè, yap touche pa jou, dola vèt yap touche pa jou. Alò ke gen de polisye kanndan kap fè de bon travay, epi ki pa janm touche. Se sa ke nou di yo ke pou lenstan, nou renonse a pran komisarya A mwen ke nou ta wè yo ta vin ame komisarya avèk de bandi lè sa la pral lave komisarya de tout bandi ki gen ladan nou konnen nou pare pou sa nou pa gen anyen nou pè depi komisarya a se bandi ki ladan kap okipel nap pran komisarya retire nan men bandi yo pou nou remèt li a lapolis. Nou pa estime se fèb nou fèb?
Raboto tout moun konnen. Tout moun wè sa k fèt deja e sou kòm manti a mande polisye yo. Li genyen chimè k te vin la yo, se yo k pran bal, yo ap pran katouch, yo pa wè moun k ap tire sou yo. Raboto pa ka fèb. Raboto gen tout mwayen. Sèlman Raboto ap chanje faz se estrateji l li. Li pa gen enterè pou l ap goumen ak pwòp pitit li. Li konn moun deja ki anfas li yo. Li idantifye yo. Lè Raboto di l apral fè travay la on lòt jan. Pwochèn etap la se ki sa l ye menm? Pwochèn etap la se ke Prezidan gen moun li sou tè a ki konnen kaka lekòl yo rabotochè estrateji se pa idmo ak prezidan mwen se pa gwoup ki nan lapolis ki genyen se pa tout moun gen inifòm sou yo ki nan lapolis ak ki se polisye nou gen idantifye yo deja nou gentan idantifye yo e nap travay pou nou Retire yo anndan pou komisarya a san ke nou pa bezwen atake komisarya a. Trè byen. Winter ou te di solda ou pa konn pran bal, nou aprann ou gen 2 solda ki blese pa bal, pami yo nou wè se Nobla a ki blese pa bal, ou ka eksplike nou?
Li osi senp, se Nob te gen konnen gen kondisyon yo, li konnen kondisyon yo avan bann nan sòti fòk gen seremoni. Li konnen tou li gen yon manchèt nan men, yon koulin nan men, ki dwe mennen batay la ale kote l pral ye. Li konnen tou fòk gen de mo ke l dwe di avan li pran lari a. Nan pran presyon moun yo k ap mete tout foul la vini, li pa gentan fè seremoni, li pa gen, li pa soti avèk koulin nan ki te dwe soti a, e sa k fè w wè sa k rive a rive. Men si l te gen koulin nan nan men l, Se koulin nan te nan men l, li te gentan di sa pou l te di yo, pa gen anyen ki te ka rive l. Eske nou. Se yon neglijans ki fè ke sa rive la. Nou idantifye kiyès e ki kote bal sa yo soti? Mwen pa bezwen idantifye paske m gen san misye nan men mwen. Nèg ki te vèse san an, l ap jwenn ak zo grann li.
Sinon Antoine nan ki kondisyon e sante w ye kounya?
Bon pou le moman aktyèl kounya la li diferan avèk jou mèkredi a kote asasen Jovenel abiye voye nan site lendepandans la pou kontinye fè masak sou popilasyon an e nou menm nan site lendepandans la espesyalman blòk opozisyon an nan Raboto se fòs rezistans lan nou ap fè bak. Nèg yo panse konnen si yo fè san moun koule sa vle di ke se batay la kap kanpe non e pa vre e nap voye yon mesaj klè bay nèg sa yo nou redil nap dil ankò nap di polis nasyonal la ki se pitit pèp la li mèt rete tèt frèt fòk li manifeste paske fòs rezistans la te nan Raboto a ap akonpanyel poul manifeste pou nou derasinen Jovenel jan Jovenel ap trete polisye yo se yon vi inaseptab. paske yo pa gen dwa pran moun lan jounen jodi a Jovenel pa menm konn li pi byen ke jèn timoun sa yo kap mouri a ki ka menm vin arive prezidan sikonstans ka fè nèg la nan lapolis men jounen jodi a ou prann ou vann konsyans ou avèk yon dal nèg ou byen ekipe ou voye yo al pran lanmò yo andedan vilaj dete pou rezon senp Ou demontre sa w fè a se yon bagay ou konnen trè trè trè trè byen, rezon pou lakèl paske ou al chèche blende a alonjou ou kite kò yo nan men mesye yo. Eske blende a enpòtan ke kò sa yo? Ou ta sipoze remèt kò yo a fanmi an pou yo rann w dènye omaj avèk polisye sa yo men olye w fè l konsa se kontinye ou kontinye ap abiye bandi. Nou menm nou di nou. Mwen menm pou nèg yo ki fè sanm koule a, sa pap fèm ni cho ni frèt paske depi w se revolisyonè wap batay kont yon dikta e tandike manda mouche fini depi 7 fevriye 2021 se sak fèl tap fòme gang a goch a dwat e jiskesi nou menm près la ki se limyè ki se zye popilasyon an nap asiste byen e nou wèl se atò nèg ap fòme kò pou yo vin avèk yon lòt kò andedan lapolis la se sak fè nou menm nou kanpe an bandisyon pou nou di nèg yo non. E polis nasyonal yo ki rekonèt klèman yo se pitit pèp la yo gon senp bagay yap fè inifòm nan voyel bay nèg yo voyel bay nèg yo pou nèg yo kenbe yo materyèl yo kenbe yo nan men nou pou nou kapab sekirize vi nou sak te rive vilaj dedye a poul pa rive nou paske nou se pitit pèp la pèp la avèk nou pou nou batay kont jovenel pou nou derasinenn paske mandal fini depi 7 fevriye 2021.